Bonsoir, m kontan pou m pale nan mikwo w jodi an. Donk jodi an se 12 out ki se lansman ofisyèl Fèt Jele. Nòmalman nou se Kolektif Altènativa Sid, yon mouvman sou pwoteksyon anviwònman k ap pèmèt e k ap goumen pou nou ta genyen le banisman total di siwofòm ann Ayiti. Epi answit, yon sòt de diminisyon de aksyon moun yo sou anviwònman parapò a dechè plastik yo. Donk nou la a jodi. jodi a pou nou poze yon aksyon trè senbolik, trè siyifikativ paske n ap ranmase estiwofwom ki se bwat manje jan Ayisyen konnen l lan epi avèk bido plastik, sachè dlo. Depi kilè nou pran inisyativ sa a?
Se yon inisyativ ki te nan lide nou depi kèlke mwa nou t ap travay sou li, men jodi a nou vin poze aksyon an. Poze aksyon an gen anpil sans pou nou, l ap kapab modifye konpòteman. m ka di kèk grenn nan sitwayen ki la yo paske gen moun k ap aprann de sa n ap fè la a men konsa tou gen moun k ap ri de nou. Men nou se yon òganizasyon oubyen nou se yon gwoup etidyan kèlkonk? Esplike nou.
Nou se yon mouvman nasyonal sitwayen pou le klima. Donk se yon mouvman ki pran nesans apati de derègleman klimatik ki genyen la. Paske jodi an, Ayisyen fè kansè, Ayisyen fè yon pakèt gwo gwo maladi ke granmoun. An 1980 yo pat konn fèl men jodia yon ti moun ka gen 6 ans w sezi wèl fè cancer de la peau li fè yon pakèt gwo maladi men sak pase se l'air ke lap inhale a ki polye l'air sa li pa bon li nou preske pa ka respire l'air sa ankò men sepandan tout moun rete bwa kwaze je yo la yo fè tankou yo pa wè yo byen chèlbè vit machin yo moute se kòmsi Sa pa vle di anyen pou yo. Men m konprann ke an Ayiti, majorite popilasyon an nan yon, m ka di yon ti minimòm dinyorans, men kanmèm gen moun ki konnen danje a, men ki fè silans pou li, panse ke li pa yon pwoblèm pou yo. Se sèl kote sa, sèl jele nou chwazi, sible pou nou fè, oubyen nou fè tout kote deja? Esplike moun yo ki kote nou pase deja. Nòmalman, nou nan faz de sansibilizasyon e konsyantizasyon, paske se yon aksyon ki mache avèk konviksyon sitwayèn. Donk, si yon moun ou pa gen konviksyon, ou pa p rantre w nan yon mouvman konsa. Donk, aktyèlman, nou nan faz de sansibilizasyon e de konsyantizasyon, paske fòk moun yo pran konsyans ke aksyon yo fè anviwònman an tò. E si aksyon w fè anviwònman an tò e ou fè tèt ou tò? Paske anviwònman w egal ou menm, si anviwònman w malad, ou malad tou. Donk nou poko fè lòt kote answa nan depatman Sid la pou m pa di nan vil Okay, se sèlman plaj jele ke nou te sible pou nou bay, pou nou poze aksyon daprantisaj sa a, paske aksyon sa a, yon timoun k ap gade. Sa ka chanje konpòteman l sou anviwònman l. Lè l fin bwè yon sachè dlo, l ka di manmi m pa p jete l atè a. Lè l fin bwè yon bidon ji, li ka di manmi m pa p jete l atè a. Men si l pa janm wè yon moun k ap fè sa, enben timoun sa, li ka toujou ap fin bwè epi jete l atè a, ò, konsekans nefas la se sou li menm l ap retounen. Ki mesaj ou gen pou lòt moun yo? Mesaj m gen pou lòt moun yo, m kapab di yo anviwònman w egal ou menm, e anviwònman an li pa mande anpil bagay. Aksyon nou yo Si aksyon nou yo ta chanje sou anviwònman an, nan dezan, anviwònman an ap rejenere tèt li tou kont li. M mete dezan paske m ale trè lwen, men si nou chanje aksyon nou imedyatman sou anviwònman, nan si mwa n ap wè nou gen yon lòt peyi, n ap gen yon lòt anviwònman. Paske anviwònman an pa mande w anyen, li ka rejenere tèt li pou kont li. Men li jis bezwen ou gen yon aksyon ki kòrèk ke w ap fè sou li pou pèmèt ke vwa mwen rive kote li pa t ap ka rive.

Sa se travay leta li se antanke sitwayen nap fèl donk nou bayo yon bourad kounya na pral bay lame yon ti bout tè poul voye pran epi nap ankouraje moun yo tou pou yo pa boule yo atansyon atansyon